Jounen jodi, gras ak entènèt nou gen chans tande e wè sa k ap pase nan mond lan. Si w bezwen gen bon jan enfòmasyon sou sa k ap pase nan peyi Dayiti, sitou nan geto yo, branche chèn ou renmen anpil yo, RL prod ak Obsesyon Pwodiksyon ki travay men nan men ak anpil lòt chèn tankou Ayiti Divèsite. Pou w pa rate ankenn emisyon, lè w abone, klike sou ti klòch la answit fè yon lòt klik sou tout epi w deja valide. Mèsi poutèt ou fè pati fanmi an. Nou sòm les chaines de l'info.

Lanmò mèt Monferrier Dorval non ben il faudrait souffler un petit peu e la nou prale au niveau de l'Artibonite paske n konnen nan l'Artibonite lan tou genyen anpil bagay ki ap fè aktyalite eske n konnen ke ajan dwanye yo nan komin Senmak dekouvri yon nouvo kagezon zam ak minisyon nan dwàn Senmak la jounen mèkredi an gen pou pi piti 2 endividi ki jwenn arestasyon yo nan kad dosye sila, daprè yon sous ki pat vle site non l. Ebyen, fòk mwen di nou ke zafè sa a li konsène patikilyèman yon chèf de gang o nivo de Lavadel de Lartibonit, Ti Mepri. Haa! Mezanmi, nèg yo genlè genyen pouvwa jisteman pou yo kapab voye achte zam. Ebyen, sè ski ariv a Ti Mepri paske dèfwa sa konn rive yon sèten patikilye. Bon nèg yap kache kò yo la pou pa di verite a, pou pa di se yo, men finalman ebyen eh se ti mepri sa rive. Donk anpil zam yo sezi jounen mèkredi a o nivo de dwàn Sen Mak, zam sa yo aparteni a ti mepri chèf Jan Deni.

Bagay sa leve plim sou do Ti Mepri e Ti Mepri pa pè li menm li moute sou radyo, li pran lapawòl, li pran lapawòl sou yon stasyon radyo nan Pòtoprens kote li di ke sa pap pase konsa e mwen kwè mesye yo bloke anpil wout nan zòn nan donk sa ta vle di ke se jis pou di. Men yo menm yo pa dakò a sa k rive a, fòk yo remèt nèg yo zam yo ak tout lòt minisyon. Tèt chaje! Latibonit tèt anba, zòn bò lakay Ti Mepri bloke paske Leta sezi zam pou anviwon 80 mil dola pou bòs Ti Mepri. Ebyen, li di ke li menm li fè anpil sakrifis pou kapab achte materyèl sa yo, li pa wè poukisa nèg yo sezi zam ni, e si nèg yo pa remèt li zam yo, donk pral genyen lòt repons adekwat ak aksyon sila a, e repons yo kapab pi di. Eske nèg yo pral antre nan lojik pou touye popilasyon sivil la? Bon, antouka, mezanmi, se konsa sitiyasyon an ye, chak nèg chèf nan bas kou yo nan peyi Dayiti, Chak kòk chante nan baskou pa yo, ebyen chak nèg gou yon ti pòsyon tè sou patikilarite jewografik sa ke yo jere donk e m sonje gon istoryen nan peyi dayiti sa pa fè lontan non depi l fon deklarasyon pou l di ke gon lè kap rive nan peyi a pou travèse devan pòt kay ou fò mande pèmisyon pou sòti pou deplase pou pran lari fò mande pèmisyon pou sòti ebyen bagay sa prèske rive antouka Euh an nou pa di trop bagay donk se le tan jisteman pou nou kapab fè w tande jan ti mepri ki li menm t ap eksprime fwistrasyon li apre nèg yo fin sezi zam ni te voye achte nan dwann senmak la. Zam de volè yo eske zam ki nan men nou m pa ka itilize yo kounye a yo pran zam sa yo a tout bal mwen mwen te achte bal pou 45 mil dola ameriken. Se karo m te vann epi yon moun te kidnape pou m te achte bagay sa yo. Kounye a leta sezi, sezi yo epi savyen la ap domine peyi a. Popilasyon pa ka travay, popilasyon pa ka fonksyone epi savyen gen tout zam, gen tout bal pou yo fonksyone. Moun k ap goumen pou pèp la pa gen bal. Malgre pa gouvènman k ap ban m kòb e pa politisyen k ap ban m kòb, se karo yo vann. Yo pran, yo tire sou mwen. Ok, si w vle m ka voye imaj la pou w wè kouman yo tire sou mwen. Bay ou lèl lè ou tire sou mwen ou tale bay eleman marshall pou di mèt wi pa fè deklarasyon sou lapolis lapolis yo malfason mwen pral tire sou ou kounya se lèm pa tire sou nou ap tire sou nou jodia aswè a isit kounya menm mwen fè reunion ak tout baz mwen la mwen pral pran lari ankò mwen pral kounyèl ankò tout sa yo mete sou sou papa.

Donk kòman sa se fèt il ke nou pa janm tande kont lapolis genbe zam kap antre al jwenn lòt bandi yo ki ki toujou ap mete popilasyon an an difikilte kòman fè nou pa janm tande kote ke yo arete zam ou byen bal kap vin jwenn lòt bandi yo nan latibonit. Non e pwofàn ki fè sa pwofàn pwofàn ki fè sa pwofàn viktò ki fè sa. Ou pa met dò bay Frèm non, lè li vin di li lap fè lajan sou popilasyon an, lap fè lajan sou dò m, di lap di konnen nan banm kòb, e poutan lè mwen voye menm di misye non, m pa pèdi kòb okenn politisyen, map map m gen la frèm, map depanse a frèm, pou mwen fè sa menm fè yo, misye te gen yon chofè pal, yon chofè pal ki rele m, kap pale avè m, m di misye men sa misye aprann, misye konnen m gen voye dè zam Miami, e lap fè mete yon sekirite tay sou waf yo pou mwen.
Pic, Daprè ou menm, se ta va depite pwofàn li te fè w bèl zòf, se sa? Ya.
Papa popilasyon an, nou wè sa ou pran? Òf li te fè w la, Mepri, Mepri, ou pale de òf, ou pale de òf, ki tip de òf konsa ke li te fè w? Eske se pou te batay pou li oubyen pou n te kapab, oubyen li t ap kontribye avè w nan ede w mete lapè nan Latibonit? Ou konnen kòman l te ye? Pou m te batay pou li.

Men yo si ma sa mwen al bloke lari a pou yo desann pye yo atè lè yo fin fè sèvis sou mwen pou mwen chak kout bal m bayo nan tèt map tire yo mwen. Antouka mwen m rele sa komedi wè komedi toujou ap jwe nan peyi dayiti e sa kontinye ankò e toujou men le pli triste dan tou sa se ke peyi sa jan map gadel li prale la pa gen anyen k pou fèl chanje menm e Sa vo la pèn pou m di ke tout moun ki deyò yo mèt rete deyò, pa gen entansyon vin nan peyi sa ankò paske mwen m bay a poukisa m pral fè pwomosyon pou peyi sa paske se yon peyi ki envivab moun ki ladan l pa ka viv e poukisa m ta oblije di moun ki deyò pou yo vini. Antouka bagay la depase grav nan peyi Dayiti. Babay tout moun! A la pwochèn!